Donk sa m kapab di avan w ale konpè, donk jodi an Guerrier fòk nou di l yon moun ki anbrase lajistis trè difisil pou wè moun sa gen kòb. E sa fè ke m ap repanse avèk la famille Dumé ankò yn fwa. Lè w wè yon nèg se jij. Lè yon nèg se komisè di gouvèneman, sibtiti, ou wè l kenbe krè nan men l pou l ap vann lè anndan inivèsite nou yo, anndan lekòl nou yo, se yon bagay pou n gade gran. Paske yo pa anpil ki pran angajman sa. E m konnen anpil fanmi e ke m gen de trè bon rapò avèk yo ki anbrase lajistis. Souvan se youn gèrye ki mennen lòt. Paske depi w wè on fanmi antre nan yon domèn pi fò fanmi an anbrase domèn nan konnen premye an pat fè nofraj. Premye an pat fè nofraj, premye an se te yon modèl a swiv epi w wè tout lòt yo swiv li. Tankou la fami Dimanch, ke m salye lè frè Dimanch. Donk gen la fami Kòk egalman. La fami Kòk. Son fanmi ki anbrase la jistis lan. La fami Edumé. Donk mwen m gon konsta m fè Guerrier map dil m tou salye tout moun Canada kap koute nou la nou manke yon ti zwit pou na 8 mil sou Facebook lan epi m pa konn konbyen nou ye sou YouTube lan lò lò lò lò lò gon jij enstriksyon yon dwayèn Lise Pierre Pierre. ki fè de gran pasaj andan sistèm jidisyè ayisyen an. E mwen menm se youn nan moun ki te m t al devan l pou divòs mwen. E gen lòt konfrè m pap site, se te menm peryòd la n te anbake. Men donk, sa m ap di an m pap di l non pou deranje pèsòn. Men lè w al gade Lise Pierre Pierre au final au soir de sa vie se fanmi l ki fè priz an chaj li yo pa montre w yon kote kote l gen yon kat blòk epi li te nan de gran angajman pran de gran angajman ou raple w lè l te endispoze an plèn seyans Donk lè w al gade vi moun sa yo, ou wè se de moun yo ki te mete yo vrèman osèvis de la jistis peyi yo, menm jan mèt lan te di je ne m'appartiens plus. Men donk, lè w ap mande yon fanmi, yon jij pil kòb sa a, dèfwa gen rye. Egzanp lan byen, ann pran yon egzanp byen vivan, si moun yo te gen kòb daprè ou menm, Si fanmi an te gen kòb, yo tap kite mèt Edime fè tout tan sa nan men ravisè yo. E gen de enfòmasyon ke nou ka pataje a oditwa lan. E pa kòb non, pa bay dèryè. Gen kòb ki bay pandan 2 repriz.
Men, kèlke pa, gen lè gen yon revanch. Revanch lan Yo ta vle asimile l kòm kwa ke malfini vole l pa jwenn pou l, li pran pay. On fwa yo pran Edime, yo yo atenn sib yo. Kisa l ta ye Guerrier? Nou tande l tou. E lè nou t ap tande entèvansyon kolaborat konfrè nou Valery Numa otou de kestyon an, nou te nou te pran enfòmasyon yo tou. Men sa moun yo pa konnen. Lè on enfòmasyon gaye nan gran piblik, se pa jij enstriktè lan pou nou epengle dabò. Paske seyans sa yo Guerrier, li pa fèt avèk prevni an e jij lan sèlman. Gen lòt moun ki la ki asiste e kap fè travay jistis la tou donk enfòmasyon ke ta lese konprann Guerrier kòm kwa se jij enstriktè lan ki tap enstri dosye Arnel Joseph lan ki ta pataje enfòmasyon kòm kwa Arnel gen nouvo paspò Arnel gen kat elektoral Arnel gen kat dèmalòg Arnel gen estrè dachiv Arnel gen lòt Ak de nesans, Arnel te gen machin sèvis de leta a dispozisyon l. Men donk, quelle histoire? Souvan enfòmasyon sa yo soti, menm jij lan li menm li pa okouran si yo pran lari. E jij ki jij sa yo nan tranp yo, m ap pran yon jij tankou jij. Ikenson Edumé s on pwofesyonèl anraje e menm avèk zanmi l mwen dèfwa sètèn fwa m konn bezwen dèzenfòmasyon, m konn gen dè dosye l ap trete, m fon apwòch pou m wè si l ta pataje l avè m, li fè m konnen ke. Nou se zanmi se vre, men jij enstriktè lan gon dwa de rezèv, menm pou zanmi l, menm pou madanm li, menm pou pitit li, menm pou paran l, an fonksyon de dosye l ap trete. Ou la Guerrier? Donk, mesye, m ap di nou, si nou ap fè mechanste avèk Mèt Edumé, kòmkwa frè l te trete dosye Anèl, frè l gaye dosye Anèl, Valéry konnen l, Bob konnen l, podyab! Si te pou mèt Exumé Guerrier, nou menm nan près la, nou pa t ap konn anyen de tabou, anyen de sekrè ki diskite ant li menm ak prevni an, paske lè odyans sa yo ap fèt Guerrier, se pou yon odyans ki fèt sèlman ant jij lan ak prevni an, gen avoka k la, gen grefye k la, ki se plim jij lan, gen yon bann lòt moun ki kapab gaye enfòmasyon an. E menm lè yo voye yon manda bay yon moun Guerrier, Souvan komisè yo, dènyèman m t ap pale avèk komisè gouvènman Pòtoprens lan ki malerezman ke m pa konnen paske m t ap tande de kesyon ranplasman ki t ap fèt de mèt Ducarmel, se pa konfime, se pa konfime, m t ap pale avè li, li di ke dèfwa yo menm tou yo etone lè yo wè yo voye yon envitasyon bay yon moun de renon nan sosyete an. Epi pou yo wè envitasyon an gentan sou tout rezo sosyo. Kòman l fèt Guerrier? Dèfwa l fèt pa on wisye malveyan. Dèfwa l fèt pa on sekretè k ap tape l lan, sekretè lan konn tape l, epi pandan l ap tape l lan, li voye l bay on boubout li, li voye l bay on zanmi l, zanmi an menm ki gen on griyèf kont moun lan, swa pou opinyon politik moun lan ki vrèman diferan ak pa l. Epi li avi li gaye l sou tout rezo sosyo yo. Dèfwa ou konn vle epengle komisè gouvènman an, komisè gouvènman an konn wè envitasyon an sou rezo sosyo an san ke li menm li poko voye l ale. Ou konprann sa mwen di w lan? Donk mesye m ap di nou e sa yo p ap mennen nou oken kote. Si se konsa mwen menm mwen m toujou di l peris la koloni. Demeure un principe. E yo toujou di, pou evite yon inosan pa kwoupi nan prizon, prefere w libere menm 5 a 10 gwo bandi gèrye pou w libere yon inosan. Men menm yon moun ki anbrase sistèm sa a mezanmi, nou ka konte sou dwèt nou kiyès ki sot nan gran fanmi, kiyès ki gen kòb, men moun sa yo, yo pa gen kòb vrèman. Epi evite fè yon moun peye pou yon lòt, Epi sou sa nou chita pou nou pou nou pini la fami Edumé an, mèt Edumé mwen konnen an, PRR, Edison Ikenson Edumé nou konnen an, li pa tap janm pataje yon enstriksyon sekrèt ke lap mennen avèk yon zanmi, avèk yon pwòch, avèk yon journalist, paske mwen fè 2 tantativ deja men te toujou abouti. Yo pa janm abouti, se toujou venn.